Gardien ki pran 2 penal nap gade koman piblik lan ap felisitel Krami ki pran 2 penal bon bagay Kamirena bon bagay. Bonjou bonswa entènot tou depan de lèw pral gade video sa nou pral swiv seyans ti Roby antre kolèj advantis de pòdepè e CIM nan pak kapra lamò ann ale la advantis rate rate. rate e nap gade la nimewo 10 lan ki rate nimewo 10 lan la ki rate men lap pase la misye ki rate tèt chaje banm tou fè rapèl sa pou nou se imakopa nan pak spòtif kapralamò òganize pa la lig foutbòl de pòdepè match sa ki fini yon gòl poutou.

Abit lan sinyale, ann ale Manno, ann ale Manno, fòk nou di w Manno ki prale, Kami pran l, Kami pran l, Kami pran l, Pat Kapra Lamò ki anflame nan moman n ap pale an, Pat Kapra Lamò anflame, Kap, Kap rate, CIM rate, Pat Kapra Lamò ki pran dife, jiskaprezan se Kami, Kami Rena ki kenbe l. Men fòk nou di w penal penal ekip k ap plante ti a se nan ba transvèsal lan li te frape. Jan n di w lan se pral dezyèm tiwobi pou ekip Kap lan an di ke tou de ekip yo rate deja. Nimewo 7 lan k prale m pa vrèman raple m non mesye an. E se li menm ki prale gadyen ki ouvè de men li abit la sinyale an ale mesye an ki pran san l li pran tan l. Ti Roby reyisi, Ti Roby reyisi e fòk nou di tout moun nan kesyon Ti Roby pa gen gòl se Ti Roby reyisi, Ti Roby rate paske match lan se nan match lan ki tap gen gòl, gen 2 gòl ki fèt men se youn nan chak kan se poutèt sa nan fason pou ekip yo depataje yo pou youn pase pou youn elimine. yo oblije ale nan tirobi. Kòm rapèl, se pral dezyèm tirobi pou ekip CIM nan. CIM ki rate youn deja, li pral tire dezyèm nan. Kap rate youn, li fè youn. Ann ale la, ann ale, èske l ap fè li? Bon bagay, a kontrepye, a kontrepye, bon bagay, bon bagay, bèl jwè. a kontre pye e misye ki tiron bèl penal ann kontinye swiv avèk Steady Boy kòman sa ye nan pak spòtif Kapwa Lamò Imakopa se 5 èm edisyon òganize pa la lig foutbòl de Pòdepè ann nou kontinye swiv mèdam mesye se pral nimewo 21 an ki prale pou kolèj Adventiste de Pòdepè. e ede nou pataje ou kapab voye etwal tou pou sipòte paj lan paske nap fè yon travay ekstraòdinè ou kapab voye etwal pou sipòte nou se pral twazyèm ti wobi pou ekip kap lan ann ale ann ale bon bagay bon bagay bon bagay gadyen an ki manyen l men l paka kenbe l gadyen an ki manyen l li paka kenbe l ti wobi reyisi ann di ke nan moman nap pale an. Collège Adventiste de Port-de-Paix se li menm ki devan, li tire 3 tiwobi deja, 2 reyisi youn rate alòske CIM tire 2 deja, youn rate, youn reyisi, li pral tire twazyèm nan. Si tout fwa li reyisi, bagay lan ap nivo nan moman n ap pale a. Kiyès k ap vini? Ban m gade nimewo l, le numéro 12, mesye an. E ki pral plase balon li. E son bagay mwen man pil. Son bagay mwen man pil. Se yon sti wobi. Son bagay mwen man pil. M swete ke le meyè gaye. E demen apre midi ap gen match pirèt. Se li se tèt yon yon gilbo avèk nouvèl vizyon. Abit lan sinyale an ale. A kontre pye, a kontre pye, a kontre pye, nap gade gadyen an la kap bay jwè a respè, a kontre pye, jiska prezan bagay lan nivo, chak ekip tire 3, Seryèn tire 3, youn rate, 2 reyisi, de menm pou Advantis tou, youn rate, 2 reyisi. Se pral katriyèm tirobi pou Advantis, nap gade la kapitèn nan kap vini. Kapitèn nan ki tap jwe yon trè bèl match e ann di ke yo souvan jwe trè bèl match men kou yo rive nan tiwobi yo konn rate tou konsa yo konn fèl men nap swiv kapitèn nan la e kap plase balon li kapitèn advantis lan eske l pral fèl e mesye a kap pran elan li balon ki fon ti deplase lap ranje l misye gen anpil presyon sou li. m santi l ka rate l konsa l ka fè l tou bon m pa Bondye ann gade la le kapitèn abit la sinyale mesye an ki prale ann ale kapitèn kapitèn voup ok li fè l li fè l li fè l bwavo kapitèn nan ki fè l e miralson miralson

Rate e li gòl. Li reyisi. Li reyisi. Li reyisi. Ta sanble jodi an. Ta sanble jodi an bagay yo ap anpil. Bagay yo genle ap anpil jodi an wi. An tou ka, an nou kontinye swiv avèk zanmi pa ou lan Louidor Wilstede, Aycho Steady Boy. Ou kapab pase abòne avèk nou sou YouTube tou. Paske se toujou menm non an Louidor Wilstede. Se pral Youth Kesnel, Yout Kesnel, ki pral tire senkyèm tiwobi pou ekip Collège Adventiste de Port-de-Paix. E Kap ki tire 4 deja, 3 reyisi, youn rate. Se senkyèm nan yo pral tire, se Kesnel ki te chanpyon avèk AS Beauchamp nan Entèzòn bò isi an. Se li menm kap pran elan li. An ale la, Youth Kesnel ki plase balon li. Gadyen kap mete presyon. An ale la, Youth Kesnel. Youth Kesnel ki choke. Youth Kesnel a kontre pye. Bravo Kesnel. Bravo Kesnel a kontre pye. E banm fè rapèl sa pou nou tout avan CIM tire. E Kap gentan tire 5 deja. Youn rate, 4 reyisi. Se pral senkyèm tiwobi pou ekip pou ekip donk seryèm nan. Se ti kout ki prale. Ti kout ki prale. Eske l pral fè li? Eske l pral fè li? Si l rate, si l rate medam mesye, kolèj Adventiste de Port-de-Paix ap kalifye pou demi final nan chanpyona IMACOPA ki òganize pa la Ligue Football de Port de Paix. Ann kontinye swiv, eske l pral rate? Si l rate, Adventiste ap kalifye. Si tout fwa l fè l tou, se pral mò rèd. Ann ale la, Kami k ap mete presyon. Li fè l, li fè l, li fè l. Li kwè anpil, li fè l. Mò rèd, mò rèd, se sa abit lan di. Mò rèd. Nap gade la, konya la, men kòman l ye la entènot. Depi yon ekip fè l, yon ekip rate, sa vle di ou elimine, ou pase. Pa bliye demen aprè midi nap tann tout moun nan match, bèl match bò isi an. Nap genyen, nap genyen Nouvèl Vizyon avèk ekip Lise Tèt Imen Guilbaud an.

E pa bliye ou menm tou ki ta vle sipòte Steady Boy, ou kapab ekri n pou piblisite nan 43 02 02 20 pou pwomosyon, se nan nimewo sa ou kapab kontakte nou. Paske se nou menm ki ka vann biznis ou an pi byen pou ou. An nou di se pral sizyèm Ti Robi pou kolèj, non pou wi kolèj Imakile de Mari, Yon lòt Yon lòt jwè kout ankò Le numéro 14 Se li menm ki pral plase balon Mesye ti Obi a gen lap long Si l rate tou Advantis kalifye Konsa tou si l fè l Mesye yo ap kontinye Si l rate Advantis kalifye Si l fè l tou Mesye ap kontinye. An gade la, li pran elan l. An ale, an ale, an ale. Li fè l, li fè l. Li fè l. Mezanmi, ti Roby sa gen lè ap long wi. Ti Roby a gen lè ap long. Li gen lè ap long. Li gen lè ap long. An nou kontinye swiv, medam, mesye. Se toujou nan Pak Kapra la Bòn ou ye. N ap swiv seyans ti Roby. Antre antre advantis avèk kap deja tou 2 ekip yo tire yo fè menm kantite gòl yo chak rate youn se pral setyèm tiwobi setyèm tiwobi pou ekip kolèj advantis de pòdepè a an gade la mesye ki pran bèl elan èske l pral fèl èske l pral fèl. Li fèl, li fèl, li fèl, li fèl, li fèl, li fèl, lal motive gadyen an, piblik lan ki rete konfyan, piblik lan ki rete kwè, eske la, eske CIM pral rate, fòk nou di ou kap tire 7 deja 6 reyisi, youn rate, 2 menm tou pou ekip CIM nan ki tire 6 deja 5 reyisi, youn rate. Si si nimewo 11 lan Ti Mesi si Ti Mesi rate sa a la a Kolèj Advantis de Pòdepè kalifye. Ann ale la a Ti Mesi ki pran elan l Abit lan sinyale Ann ale Ti Mesi Ti Mesi Ti Mesi Li fè l Li fè l

Li fèl, li fèl, li fèl, li fèl, li fèl, li fèl. Wè, wè la, ou konn, ou konn kisa m remake? Lè jwe a fin choute konsa l fèl, tout presyon an rete sou ekip ki pral choute. E sa k gen nan Mòrèd la? Ou wè si CIM fin fèl la, presyon an pral pou Kap. Depi Kap fin fèl, presyon an pou CIM. Antouka, si n te gen limyè la, nou, m panse ke nou t ap fè nuit lan n ap gade l. Men pliske nou pa gen limyè. Nap swiv e le numero 19 e se li menm ki prale sil ratel kolèj advantis de pò de pè kalifye men sil pa ratel tou mòrèd la ap kontinye nan pak kapralamò imakopa òganize pa la lig foutbòl de pò de pè. Ann ale, abit la sinyale, eske l ap rate li? Wi! Wi! Wi! Wi! E k ap kalifye! K ap kalifye! K ap kalifye, medam mesye!